Salut tout moun Bondye beni nou nou kontan ansanm avèk ou yon lòt fwa byenveni sou chanèl sa si ou poko abone nou ankourajew abone epi peze ti klòch ou wè ki anlè a pou kapab toujou resevwa video lè ou jwenn li ebyen Bondye te ban mwen yon lòt yon lòt fwa ankò revelasyon pou yon bagay ki yon gwo pandemi ki gen pou frape ki pral frape nou pa konnen sil gentan sou wout oubyen sil gentan kòmanse. Nou pa sur, men lesansyèl se ke nou anonse w pou w kapab prepare pou sa ki gen pou vini an. Ebyen, sa rive ke mwen te reve, Bondye pran m nan yon revelasyon kote mwen wè mwen gen yon kondisip mwen nan inivèsite, yon ansyen kondisip mwen nan inivèsite, li se yon syantis, epi mwen wè ke, m wè nou ansanm, n ap pale, epi gen yon dam ki parèt, epi dam nan di l konsa ke, Pou travay ou te fil, ou te fil nan yon travay kòmsi nan laboratwa e ke yo bezwen l pou travay lan, vini pou l kapab al fè oryantasyon, pou l al montre l travay lan pou oryantasyon pou staj. Epi li di, li vle vin ansanm avèk mwen tou pou m kapab ba l konsèy. E dam nan di non, se li menm y ap bay travay lan, se pa mwen menm. e li di wi li ta renmen mwen vini paske mwen tankou yon manman pou li, li ta renmen pou m la bò kote l pou m ba l konsèy. Dam nan di ebyen ok e dam nan lonje yon sachè li ban mwen li di m pou m kenbe pou yo pou pou ti dam nan pou manzè li ba l li ban m kenbe sachè an. E sachè an se yon sachè ki transparan tankou yon gwo sachè ki konn gen tankou gwo sachè fatra yo men yon sachè ou kapab wè atravè li se yon sachè transparan blan klè. E li banm sache an, sache an pa mare men se menm e la ki kenbe sache an ki kenbe bouch sache a, sache a fèmen epi li gon bann bèt kap dòmi ladan l pami lèkèl mwen wè Korona kap dòmi ladan l men Korona pa vrèman ap dòmi non l ant somèy e revèy e tout lòt bèt yo ap dòmi epi pandan mwen rive nan ofis fi an nan biwo li epi pandan ke map mete pye m alenteryè pòt lan pou nou antre yo menm yo devan m yo gentan antre anndan ofis lan epi mwen menm Mwen nan pot lan map mete pyem epi gen yon bèt Mwen wè korona nan sachè an gwosè yon grenn sitwon men gon bèt ki pi gwo nan sachè an ki sanble avèk yon ekrevis on chwenp epi bèt lan tou roz epi bèt lan grenn zyel gwosè yon grenn zoranj epi l ouvri zye a yan li kale zyel epi l frape tèt li nan menm kòmsi poum ouvè sachè a bal soti epi m frape tèt li. Li frape menm bak. M frape tèt li ankò. Epi m wè jan bèt lan ap replike ansanm avèk mwen an. M di, li ka fini pa pike menm. E m yon ti jan enkyete. M di, m pap kite l vin pike m. Epi menm kote a, mwen vire sachè a, mwen vire l, mwen vire l, mwen vire l, wi. M lanse l sou chèz fi an ki te vin pou bay djòb lan. Epi m lanse l bak ba yo. Menm kote mwen lanse l lan tout moun kouri. Tout moun sa k pase nan fenèt, sa k pase nan ba a pase menm kote m lanse l lan tout bèt yo reveye. Epi pandan ke yo kouri epi mwen menm m gentan pran wout, m gentan pran wout lari pou mwen, m prale byen rapid. Epi wout pa m nan, kote m ap fè l lan te klè, men lè m gade sou lòt bò ri an, epi gen yon mòn ki ale nèt nèt nèt nèt sou tout wout la nèt se mòn, epi. Tout mòn nan nèt kouvri ansanm avèk bèt yo, lapli kon lapli bèt k ap tonbe sou moun yo, moun ap rele anmwe, moun ap tonbe, moun ap rele anmwe, moun ap tonbe anba bèt yo k ap tonbe sou yo. Epi m wè, m ap mache, m ap gade, m ap gade, m ap obsève sa k ap pase epi m kontinye ap mache nan wout mwen, m kontinye ap mache rapid nan wout mwen epi mwen reveye. Ebyen, sa k fè Bondye montre m sa, se paske imedyatman li montre m li, m gentan konprann paske premyèman mwen wè kowona nan sachè an, sa vle di se pa bèt yo ye vre, se maladi ke yo ye. Dezyèmman mwen wè bèt lan sanble ansanm avèk chwenp paske nou konnen ekrevis ap viv ni nan dlo dous ni nan dlo lanmè. Donk sa vle di son maladi ki pral kontamine dlo Son maladi ki pwal kontamine dlo ki fèm konnen se paske Bondye ban mwen plizyè revelasyon sou dlo deja depi 2019 Bondye ap banm de revelasyon sou dlo ki gen pou kontamine e a moun ki ki proch mwen m toujou ap di depi depi lèm Bondye ap banm revelasyon sa yo map pede di konsève dlo lakay nou wi konsève dlo lakay nou konsève dlo lèn achte dlo toujou achte on de twa kès anplis sere Achte yon de twa kès an plis, sere pa kite yo fini, pa janm kite dlo fini. Ebyen, mwen panse ke lè a li rive e pou sa kap fèt lan, pou li kapab fèt e ke mwen menm konsèy mwen ansanm avèk ou, fòk ou gen entèlijans espirityèl, konsèy pam se pa se pa sa Bondye dim men se konsèy pa mwen, achte dwoum mete lakay ou si wap viv nan peyi etranje, achte de dwoum epi plen yo avèk dlo, achte akwatab, achte klowòks paske pi devan ou pral bezwen dlo sa yo pou kapab sèvi. Ou pral bezwen dlo sa yo, ou ka bezwen yo pou bwè, ou ka bezwen pou yo sèvi. Achte kès dlo, achte galon dlo sere, achte dwom, plen yo avèk dlo, sere si w gen yon besment, si w gen bagay, sere. Si w ap viv an Ayiti e ou gen rezèvwa lakay ou, konsève dlo nan rezèvwa paske tout dlo ki pral soti nan tè oubyen dlo pui, dlo rivyè, dlo dous, dlo lak, dlo lanmè. tout pral kontamine e se lè nap gade e bak dan le tan nou te konn wè ke pa konn gen famin san sechrès depi pral gen famin toujou gen sechrès donk enmi an li bezwen li gen 7.5 bilyon moun sou latè yo bezwen redwi li yo bezwen redwil a 5 milyon de 7.5 bilyon a 5 milyon m konprann ou konn sa sa vle di donk n ap rantre nan yon nan yon yon kafou kote bagay yo p ap fasil ditou yo pral trè difisil donk male avèti pa touye kokobe Bondye avèti w prepare pou avètisman paske premye janvye Bondye te bay manman m revelasyon tou e ke kote manman m wè li ouvri robinè la nan kay lan, epi tout dlo yo kontamine, tout dlo yo ekstrèmeman amè, tout kontamine, epi l ap di yo, waw, gade, pa dat m ap pede di, e m ap pede di konsa ke Bondye ap ban m revelasyon ke dlo gen kontamine, dlo pral kontamine, fòk nou konsève dlo, epi nou pa gen tan fè li, men dlo, tout dlo kontamine. Donk, konsève dlo. Paske tout plan enmi an se pou kapab elimine ou, se pou kapab tiyo a tout fanmi ou. Donk nou menm nap prepare nou nan, nou konnen nou nan brakèt de lanlèvman de legliz, nou pa konnen ni le jour ni l'heure, nou nan brakèt lanlèvman an, m pa m pa konnen si Bondye gen dwa gen pwojè pou 2023 ankò ou 2024, men selon pwofesi selon sa Bondye montre m, selon pwofesi ke mwen wè,

e pou ki pral vini pou on lòt maladi, m pa ka di w si se pou maladi sa a omicron an oubyen si se pou sa k ap vini an ke yo pral soti on lòt piqûre e se li menm se li menm ki pral e bon m pa m pa vle revele deja sa ki pral pase donk n ap fon lòt video pou n pale de sa m pa vle kite sijè ke n ap pale an paske Bondye revele m anpil choz anpil bagay ki gen pou pase donk nou ta renmen pataje ansanm avèk ou ou menm Kòm devwa pa w se rete sou lapriyè paske konba sa k ap fèt lan se pa yon konba fizik ke li ye se yon konba espirityèl ke li ye se yon konba espirityèl paske mond lan e antikris lan li gentan la e se sa k fè w ap kòmanse w ap wè de patou genyen de fo pwofèt se paske antikris lan la lespri antikris lan la donk li kòmanse ap li kòmanse ap kouvri tout kote kòmanse ap prepare kòmanse ap fè mechanste kòmanse ap elimine moun poul ka pou yo kapab gen kontwòl mond lan avèk le pe avèk ti kras pèp ki rete an donk rete ansanm avèk lapè de Dye nap priye ansanm avèk ou alelouya glwa a ton non senyè nou ta renmen ou bese tèt ou nan moman sa epi si ou deyò li lè pou rantre Paske pa gen anyen kap fasil ankò mond lan chanje pa gen anyen kap rich ranjel ankò kounya pa rete tan kontra latè fini kontra latè fini ou gen dwa pa vle kwèm men kontra latè fini e gen Eske ap gon nouvèl ayiti nou ta renmen pran yon pon ti tan pou nou kapab pale de sa am nap gon nouvèl ayiti men e pou 2030 e nou pral eksplike w kòman. Nou pral eksplike w kòman. E n ap eksplike w kòman nan yon lòt videyo. Nou pral eksplike w tout bagay sa yo nan yon lòt videyo. E donk, ou bezwen pou w kapab rete, rete nan pye Bondye, rete ap priye. E paske se konba espirityèl nèt ki pral fèt. E ou pa ta renmen rete pou legliz anlve epi pou w rete dèyè paske ou pap ka. Ou pap vrèman nan batay apre lan legliz fin anlvel pap fasil lap pi fasil pou al nan lanfè pase pou sove so rete apre lanlèvman konba pap fasil donk fon jan rantre lakay Bondye rete lakay Bondye e retire kò soti kò pami moun yo ki deyò a epi fè wout Bondye paske tout bagay chanje pa gen anyen kap tounen nan nòmal yo ankò donk rete ansanm avèk lapè de Dye glwa o pè o fis sentespri de Dye nou diw mèsi senyè Nou konnen nou pa bon pase lòt yo ke ki ap sèvi ou men ki gen dwa pa gen revelasyon ke ou menm ou ban mwen m pa pi bon pase yo e men ou menm Senyè ou di chak nou chak nan kò Kris lan nou se yon manb e nou chak fè yon bagay ki diferan ou Nou konnen ke zòrèy pa ka gade, bouch pa ka tande, e ou bay nou chak yon ògàn ki enpòtan, nou chak ap regle yon bagay diferan ki enpòtan. Nou beni non w, Senyè, pou revelasyon sa yo, Senyè. E a chak pitit ou ki resevwa revelasyon sa, Senyè, ke revelasyon sa konfime l sa ke ou gentan ba li oubyen sa ou pral ba li, sa ou pral revele l tou, Senyè. Nou mande w a prepare legliz ou papa, prepare chacun de nou pou sa ki pwal vini an senyè, pou menm jan Jozafa te kanpe senyè, Jozafa te kanpe devan miltitid nonbrez Moabit, Amalekit ki te kanpe ki te bezwen elimine pèp lan, li pat konn sa pou l te fè, men zye l te fikse sou ou, li te met de jenou l atè, tèt li te pike atè. Devan ou epi se konsa enmi an tap tonbe Senyè nou men konnen menm jan nou konnen menm jan wap fè avèk nou pandan nou mete de jenou nou atè tèt nou bese nap priye w nou konnen ou menm wap fè wout avèk nou pou nou pase nan mitan enmi an nan mitan plan enmi an o enmi an li fouye tou li men nou konnen o non de Jezi lap tonbe ladanl nou mande w pwoteje nou Senyè bare nou kache nou sere nou e kontinye itilize lòt sèvant ou e sèvitè w kap fè vrè travay pou ou pastè evanjelis kap fè vrè travay yo senyè nou mande w senyè kontinye ame yo kontinye kouvri yo pou travay sa kap fèt lan papa pou legliz ou kapab pase sen e sof pou pèsòn moun pa rete dèyè e sila ki deyò pou yo kapab antre nou beni non w senyè nou baw glwa onè ou merite e nou mande w papa a sila ki malad nan moman sa senyè nou mande w gerizon. O nou mande w gerizon pou yo paske se ou menm ki di nan pawòl ou maladi e kap to kap frape maladi nou pa bezwen pè maladi kap frape nan mitan lannwit ni epidemi kap frape l moun gwo midi ou di nou mil te mèt tonbe sou bò goch dimil sou bò dwat nou pa gen anyen pou nou pè senyè nou mande w a chak grenn pitit ou ki malad nan moman sa Nou mande w gerizon pou yo. Gerizon divin pou yo dan le non de Jezi nou mande w gerizon pou yo. E papa nou mande w papa nou mande w yon preparasyon. Nou mande w yon preparasyon spirityèl. Nou mande w preparasyon spirityèl e fizik pou maladi sa ke w montre nou. O papa nou beni non w. Nou ba w glwa onè ou merite senyè. E nou mande w a kouvri nou bare nou kache nou sere nou e nou beni non w senyè. Nou priye w konsa nan non pitit ou Jezi ki vi e ki rèy o syèkle dè syèk. Nou espere w prepare. Prepare pou sa k ap vini yo. E espesyalman, Bondye te gentan montre m plizyè fwa, plizyè repriz, gen pwoblèm dlo, gen pwoblèm dlo. E maladi sa a, l ap vini avèk, se nan dlo l ap vini. Se sa k fè mwen wè se yon ekrevis li ye. E Bondye, pandan, depi lontan, li te gentan montre m boutèy dlo pral 15 dola, kès dlo yo pral nan 4, 500 dola. Donk, prepare w achte dwom, mete dlo lakay ou. Epi nap retounen avèk ou pou yon lòt video pou yon lòt pou lòt revelasyon Bondye ban mwen rete avèk lapè Bondye epi nou renmen w anpil e rete fèm nan Senyè a Bondye beniw a la pwochèn.